pou nou kontinye eksprime solidarite nou ak sitwayen ayisyen yo ki ap lite chak jou pou fè respekte dwa yo. Nou ka pran an egzanp sitwayen Akayè, rezistans k ap reziste kont fòs mal ki nan peyi an, kote yo gen anpil viktim. N ap salye kouraj Sovnèl ki se youn nan dirijan rezistans, n ap salye kouraj Emmanuel Jérôme, kabinè avoka ki se Mèt Gramon Pétion, kabinè avoka ki se Mèt Aboutou, k ap akonpanye blese yo, k ap akonpanye viktim yo. N ap di yo ke nou menm lè depite de lopozisyon, nou solidè avèk yo nan lit lan, nap sipòte yo non sèlman pou moral yo, nap sipòte yo nan lit lan e nap ede yo pòte plent kont bouwo ki atake yo, paske gen 2 polisye ki atake sitwayen Akayè, gen plizyè blese pa bal e nou anrejistre, donk fò gen 2 plent ki pòte a L'Inspection Générale de la Police an tan e lye pou viktim yo jwenn jistis. Apa popilasyon Akayè ke nou anonse ke nap sipòte, nap sipòte an jeneral e nap di ere konba a tout paran ki jodi a ap soufri, de direktè dekòl, de zelèv, de pwofesè ki nan metye edikasyon ki jodi an pa ka egzèse metye yo, pa ka egzèse pwofesyon yo. Lut la trè di, men lè nou nan on lut kote nou gen konviksyon ke n ap arive a bon pò, kote n ap mande, n ap reklame pou fè respekte lè dwa nou de bon kote. E se pou sa nou menm lè depite de lopozisyon, Nou toujou vle renouvle angajman nou anvè tout demokrat an Ayiti, lè pati politik, manb de l'altenativ e sitou nap pote mo de solidarite nou a tout manb laprès paske de movèz nouvèl nou gen e resamman nou gen nouvèl yo atake miray. Adisyone a sa k te pase jounalis di kote de Mibalè e ot, san nou pa bezwen site tou lè non, nou vle di ke nou menm lè depite de lopozisyon, nou pa ensansib a sitiyasyon an. N ap kontinye konsète e a chak okazyon, a chak etap, n ap entèveni e n ap pote kontribisyon nou paske se viktwa pou ki pou rive Kan menm, pou lè demokrat, pou lè sitwayen konsekan de se peyi, e nou konnen n ap pote kontribisyon nou, prezidan sa a ki jistifye ke l pa ka defann lè enstitisyon, ki pa ka pwoteje lè dwa de sitwayen, enben nou nan nou ale nan menm direksyon a pèp la ki reklame la demisyon. E se sa nou tout nou konvèje nou ansanm n ap ekzije la demisyon di prezidan de fason pou Pèp la sòti nan enpas ke l ye, paske peyi sa a ki se peyi Dayiti, se rezilta kolektif ki enterese nou, se pa rezilta endividyèl. Donk, kolektif la deside, atravè dè manifestasyon, atravè dè mobilizasyon, se la demisyon. Donk, nou zot lè depite de lopozisyon ki te deja antame on ansanm daktivite o Parleman, kote nou te deja nan miz an akizasyon, Nou te ap travay e pou nou avè apati de zaki demokratik pou nou te chèche solisyon pou peyi an, n ap kontinye konsilte e nou ankò prezan, n ap avanse. Ansanm de deklarasyon tardiv ke prezidan an e ap avanse jodi an, nou vle di l two ta. Prezidan an te gen ase de tan pou l te avanse nan sans sa a. Prezidan an te gen ase de tan. pou l te fè yon akò politik. Prezidan an te gen ase de tan pou l chwazi yon lòt premye minis. Men nou konstate movèz fwa prezidan an. Li tann sitiyasyon an dejenere. Gen twòp kadav, gen twòp blese, gen twòp viktim. Jodi a se demisyon e reparasyon. Donk prezidan an an reta, li gen yon sèl chwa, se libere peyi a pou nou kapab ale vè yon nouvo depa, pou nou relanse tout. Aktivite sosyo-ekonomik peyi a ki deja two dire.